Mwen pa fè menm wout la ankò non pase gon yon ekip nèg lè mtap vin la mwen ap gade mwen jè kounya la mgen kòb lavim chanje pou mwen wi e ou konnen yon bagay depi ayisyen an gen kòb nan menl mantalite te gen an li vin tout moun se vòlè pou li wi mwen pa gon moun map di bonjou lakay mwen male gason map pale ok vye gason. Mesye gadon gadon m paka konprann gason ayisyen mesye nèg la ap travay di pou bouzen gadon ti kòb li touche la li ta jere fanmi l li ta okipe pitit li kounya li vin pran kòb la li pral bay fanm lè li byen fè m kado mil li byen fè m kado mil goud la m ap byen jere sa antoulèka e pa bliye non frè m sòl la poko fini fò tounen vin peye rès kòb yo.

Kounye a la m gen pou m fè tout vi m ankò la. M fè 8 mwa ap peye yon sòl. Kounye a m gen pou m fè tout 8 mwa sa ap bay kòb tou. Ebyen, pa gen pwoblèm. Se pou madanm mwen. Pase lè w pa gen, depi w pa gen kòb pou bay yon fanm, yo lè w chen ou mèt reponn. Yo fèk kòmanse ka di mawozo. Depi w wè bebe a fin manje, li gen rad sou li, li fre, mwen malèz.

Chak lèm sot travay nan konstriksyon an, m vin la, m vin kote w la, m pa janm ka jwenn ou. Pou nou pa di se moun lakay ou ki te sesi, moun lakay ou ki te sela. Non, m pa t gen anyen nan tèt mwen. E m di w konsa, tout sa m gen se pou. M pa mete ou mache ka moun. Non, m te lakay mwen, tèt mwen t ap fè m mal, m te oblije kouche. O, m ka konprann.
Tèt la fè w mal toujou cheri? Mh. O, gade, pou sa pa mwen te gen tèt fè mal la. Cheri, ban m di w bagay. On fanm tankouw cheri m pa vle komsi pou ap pede mache ou pa fatige menm swe m pa vle w swe non Dako cheri Depa m gon ti kob la e pou ou li ti kob la ye wi Ou vin touche bagay la? Non talè cheri m konnen ou bezwen ti lajan mwen gade cheri men m pa bezwen wè jan m ye la on sèl mayo on sèl pantalon on sèl bagay nan pyem mwen m pa bezwen gen rad m pa bezwen achte anyen sa w wè m gen an m tou genl. Ou wè depi lèm kwaz depi lèm renmen w tout sam gen mtou genyen m te gen 4 jeans map ret avèl m te gen 3 grenn mayo map ret avèl dèyè wèm depi w fre nan lari a zong ou fèt ti cheve w nòmal ou vè kò w t kote brase pa papi ap bò laj tande cheri ou te manje maten an wi e ou menm ah bon fòk ou manje cheri ou pa bezwen mandem sim manje lè w dim sa ou fèm nève. Son nèg a kòb mwen ye, e pou ou map travay? Pou ou map travay? Depi ou depi ou banm lanmou, ki bagay manje sa wap pale la man. Tankou avè la gon e jenòm nan, kouzon lan. M wè misye bò resto an, li relem vin manje. M pa manje. Fòk ou manje, m wè kouzon li. Non, fòk ou manje ou menm. Fòk ou manje. Te jwe kanpe non. Adjoo, te vire mwen cheri. Esi m pat achte djin sa pou ou cheri. Boko menm peye machann nan. Se.

Mwen m gentan ok deja wap di bon mwen met kob ou nan poch ou cheri antouka e m gen pou m ale kote notè a tande kot notè a paske m gen yon tè m pral achte tou tout bagay sa yo se antre sou kontwòl ou konn tout bagay tande cheri m mèt met tout ti kob sot nan moun lan ou mèt fè sa w vle avè l tande cheri nap pale pita cheri tande adjee tande non cheri nap pale bebe fè m pale w.

Shit man. E pi gwo pwoblèm mwen gen avèk manzè wi. Manzè pa ponktyèl, lè w ba l yon randevou, li met fè si lakay li, li chita. Ou ka wè ti mawozo ak lòt bò a wi. Mwen de manzè m konn kote li. Yon premye son. Shit men ni pran manzè pap pran apèl mwen. Alo. Machè banm di yon bagay wè li. Pa fèm tete sa ankò wè avm te nan yon diskisyon avèw pa fèm bagay konsa ankò ti kraze monnen sa ou pral pran nan lari a wap pot ban mwen an sa ou paka fèm tounen esklav ou mwen menm esam diw wi m paka tounen esklav ou ou wè li ou wè kotem chita a la ou gade pou wè ou pap janm fèm sa ankò m pral lakay mwen kibò ou ye bon menm voye jem pa kibò ebyen menn fè rapid baz nan konbyen minit wap rive. Eeh ok fè rapid baz map tann ou la epi si ou kite 5 minit nan pase ou pa rive la mal lakay mwen ou tande sa m diw apresa ou pap janm jwenn mwen ankò baz ou pap janm ranse w ansanm avèm wap vin bay moun yon ti kraze moun e konn son afè wap fè. Aah tèt lòs bagay kòmanse fèm mal la map pwan desann pi ba la m wè sim jwenn vye zanmim nan ba a m wè lakay misye a gon boulanje petèt la lap banm 2 pen sèch fin manje baz depi fanm nan fin manje se konsa m konnen Ebyen timoun nan byen fèt moun nan. Zòt la fèm mal wi mesye. Bon pwezi wi.
Bonswa. Bonswa. Kòmanw ye? M byen.
Ak pa Zola? Non ou pa gen dwa fèm sa, m pa timoun ou. Ou pa ka fin dim konsa ou pral chèche yon kòb sòl nan men nèg ou a. Kounye la ou metem chita la depi 5 minit, m bezwen al lakay mwen m pa ka ale menm. Ou pa ka fèm sa baz, m pa, ou wè jan m ye la?

Antouka e kote kob sol la ou tal chèche la menm kote. Ou renmen lajan trop nou poko menm pale menm kote lajan. Cheri lè w fin banm kob la na pale de lanmou bagay sa yo. Bon m di w depi m maten m poko manje non. Ou paka travay?
Wap di m paka travay. Eske w konnen vye tenten travay konstriksyon k gen isi yo eske w konnen mwen m pa. E mari m nan tap fè l la li menm? Sa e nan li menm dayè dayè tou fò l fè l. Fò l fè l pou l bon manje. Mwen pa ka map mete w bò kote, m pap ka fè sa pou ou non, fòm pran, fòm gen tan pou mari m, m pap ka fè sa, moun ap travay nan konstriksyon, travay di pou mwen map pran lajan pou te bay lòt moun, non non non non. Si w te vle baz, si w te vle, pase mwen m pa fòse w. Deyal gen yon fòm vye fanm tap bal tripotay deja. Ey, pandan w ap pale de tripotay la, lè w fin ban m kòb la m gen yon bagay m pral di w. Ban m, ban m, e mwen, e mwen ki pou regle kòb la wi, o o. Non m paka ba w.

Aina ou menm.
An lè map fè w kriye Kounye la san pèd map fè w kriye Non baz ou wè li M pa bezwen kòb ou a m pral Vini men lajan men men Biko non non non An ou banm tout Non wap kontwole lè w poko ban mwen Wi m oh m paka pa ba ou cheri bon e madanm mwen ye Mawozo a ba yon kòb Pa di mawozo konbyen fwa m tou pa di marim mawozo Ok jèn jon an ba yon kòb. Jèn jan ou nan ba yon kòb. Mwen bal jèn jan sa. Ok pa gen pwoblèm cheri. Kenbe 2 mil peso sa nan menw sa ka achte yon manje pou bay pou manje wi cheri. Pa fò fache. Cheri anpil se vòlò a vòlò a trap bò devan. A vin manze ap vin banm madichon. Sèl bagay map diw, wè 2 mil peso sa m baw a, lèw rive nou mèt yon vye diri a doliv kwit bay misye pou si misye al ka gangan poul pa manjel. Wap toujou mouri paske w manje twòp lajan kòman sa. A cheri, men antouka bebe. Ti chèn sa. Sa epa misye ki t achte l non e mwen M fon efò tou Li t achte l Kòman ou menm Li t achte l ba mwen Kot premye m t achte a M jete l An ale cheri Bon ou pa janm achte yon bagay ki bon non m sèl bagay ou bon menm Nan kisa m bon Ou konn nan kisa A cheri.

lap bay kòb nan tout zòn nan mwen menm poum pa patisipe ebyen m pa ti nwa ankò m pral fè misye konnen se mwen yo rele ti nwa sim manti demantim hein kounya ti matmwazèl sa m sot kwaze avèl la m pral fè manzè abiyel byen bèl byen chèlbè map kraze relasyon misye m pral fèl antre nan relasyon an bèt. Ou konprann? Fèl vole sot kotel t soti poul tchupp tobe nan relasyon misye a epi e kòb kap gaspiye. Ou konn misyon mawozo li ye li pap bay. Si w wèm di a. Li pou w wè. Misyon mawozo li ye. Sa pase misye la? Sak pasem?
Ou konn sak pasem nan trè byen. Pa vin la ou wè map fè plan m. Map fè plan m. Yo baz m pa vin banm di w.
Kiyès pou m salye a?
On ti grangou tankou w. On ti kriye pou manje kay moun tankou w kap mande moun 100 goud sou kote lari a. Ou wè li? E paske m pat respekte tèt mwen ki fè m te fè yon zanmi a on kokorat tankou w baz. Kokorat ou ye baz. Kanpe la, banm di w yon pawòl maldito akeloso del diablo. Ou rekonèt mwen byen? Ti nwa, ti visye kap kriye pou manje nan zòn nan ap mache di, si m manti, demanti m. Mache fè manti sou moun wap di si w manti demanti w. Ti visye. Map kanpe nèg la.
Pa di yon vye bèf ki fè maladi chabon l kanpe kraze moun menn. Wè baz, map di w yon bagay tande m. Wè li. Kounya, kounya wap ou vin kont, ou pa wont ou vin kanpe sou lè, sou lè l ye jan yo di l la pou pou vin manke m dega. Vin manke w dega?
Ou pa respekte tèt ou. Se sak fè m vin manke w dega. Ou menm ki pa respekte tèt ou. Paske si w te respekte tèt ou, ou pa tap janm ka pran madanm nèg la pou lap pran lajan nan men nèg la pote ba ou. Epi pou wap di nèg la e kouzon ou e kouzon fanm nan ye. Banm diw bagay sa gade ou visye.
Will gadem. Kom sa manzè ye pou ou. Mwen tap fel gadem. Ti visye. Lè w fè lajan ou pa janm ou pa ou pa janm sa fò pa gadem. M pa dwe ou pa metem travay pou ou. Ou pa metem travay pou ou ti visye. A talè a map pase.
M pa fò wèm. M pa fò wèm. Sa fè ou konn sa fèm pa fò wèm. Pou manzè pa konnen non konplo. Ou konprann. M pase dwat, m fè tankou m pa wè w. M sot wè lap lonje kòb ba ou talè a la. Mwen menm wè lap lonje kòb bay latino a mwen menm. Ou sezi. Mwen menm.
Wap sezi. Epa vre monchè, ou pa wè bagay konsa monchè. Bon m gen foto w sou telefòn mwen la a. Ou gen foto m?
Mati ou fè monchè banm wè, banm wè, kote ou gen foto m sa? Bay bay baz, poze w, epa jou wap joure. Kote ou gen foto m sa? Joure. Epa, ep.

Baz, mezon ou konn sa wap fè, si w entèlijan pou m pa mete w nan zen, wap jere m. Wap jere m, chak lè manzè jere yon ti kòb li pran nan men mawozo a, m pa gen pwoblèm. Depi wap jere m, m pa gen pwoblèm non mwen, m pap pale. Bon, m wè li, e nèg pa m ou ye, ou konnen mwen m pa gen pwoblèm avè w. Wap ekskize m paske m te fache. Sèl ti pwoblèm m gen ansanm avè w, e paske nenpòt bagay m di w la, m di l la, ou pran l ou gentan pote l ale. Ou pa gen pwoblèm avè m?

Tout kòb zam zantray manzè baw wap di wap bon bagay mal manjew diri. Nan monchè l pa anpil non monchè l pa anpil kenbe sa nan menw bat e nèg pa mouri wèm baw mil peso sa se pou dyòl ou m peyew m peyew dyòl ou. M pa bezwen l bay.
A monchè men pran kòb la monchè. Yo si w di w peyem dyòl m ou mèt kenbe l. A monchè e nèg pa mouye monchè tranki monchè.
Grenn piman avè po piman sak pi pike. Banm di w on bagay e nèg pa mouye baz afè pa w lèm di w pa w lou gentan pran nou pote l bay misye a baz fò w konnen misye pa zanmi m son fason m fè pou m fonksyone pou m viv men n pa nan travay baz. Men nap fonksyone, m pa nan travay tou baz. Men Nap fonksyone.
ou paka vle baz, si ok, m pa gen pwoblèm wè m pa di avèw, poukisa nenpòt ti bagay ou gentan, ou gentan al di sa, li pa nòmal baz. Pa gen pwoblèm non baz, e map siprime foto a. Wi men, banm siprime l. Non map siprime l.
Map siprime l monchè, men m diw map siprime l, map siprime l eske m bay pa manke pou li la. Ti nwa, ou sonje m te gon pwoblèm avèw deja ti nwa. Baz, eske Marie te sou foto a la. Ti nwa, min penso m nan menw ti nwa. Mwen t ale menn.
Ebyen ok baz.
Antouka baz. Kibò ou al achte manje baz? Prudent nan lari an menm. Non map prudan wi baz.
Depi tan pa ou te konn di moun sa. Gade li flak nan fè tripotay menn. Wi. E pi gwo pwoblèm mwen gen avèl. Epa ou te konn di m pou m veye tèt mwen. Epa kounya pou wap di m pou m veye tèt mwen. Un goriso del diablo. Kèt mesye. Ou janm grangou konsa non. Men nou konbyen men mesye. E men maten m pa jwe. Janm wè tenten André Paul sa. Kèk frite la li mache frite wi. La kay moun yo sak fè ou pa ka wè l la. Chita la men. Kote moun nan soti la men. Dapre tout moun san pè sou la.

Sam te genyen la ou patap janm ouvè don w la pale ansanm avèm baz. Sak pou diw pa atraka m vin atraka w. Ebyen men ni atraka ou vin atraka m men ni prann Gad figi misye Monchè Nèg latibonit m ye baz pa ranse avèm nan de bòs. Nou te mèt nèg leyogan je michel menm. Anbè pa ranse avèm menn ou rekonèt mwen menn. Kòmanse m rekonèt ou a?
M paka rekonèt ou. Kòm m pa ka rekonèt ou. Se ou menm ak André Paul k ap fè aktyalite nan zòn nan. M pa ka rekonèt ou. Mache manje kòb nèg, mache taye madanm nèg nan zòn nan. M pa ka rekonèt ou. O! Ou rekonèt mwen baz? Non, m pa rekonèt ou menm. E pa Dyesonn yo rele w? An! Ban mwen yo. Epa pitit epa ti nèg madan jan obe a anba a ti mètdam ti dam madan ki vann manje anba a li menm
ah se ou se ou ki konn chante a ou k rapè a mwen k rapè a frè m epa sam vin di w la ok
monchè men sam vin di w la lèm wè figi w fennen monchè mwen ti figi w fennen jan mò lala ou gon grangou 80 pa 15. sou ou. Tchatch.
Humm wala de maten ou pa manje. Wap di 30 wap di 80 pa 15. 50 pa 30 menn. Janm santim ye la guys. Antouka frèm e pa zanmi André Paul ou ye? Wi bon e André Paul se bon bagay dèyè se li map e li map wè apèn m chita la map lonmen non misye la bon m kot misye map monte anlè a la m fon chita la m poze. Men poukisa ou pa bay misye yon konsèy bat men. Poukisa la? Poukisa m bay konsèy la? Nèg la e zanmi m ye. An kòm nou nan menm domèn ou pa ka bal konsèy vre paske nou nan menm domèn nap fè menm aksyon. Yon sèl bagay m ka di w frè m, si misye zanmi w li yo renmen misye, ba l yon konsèy pou sa l ap fè yo l pa fè l ankò. Men kisa l ap fè, ou vle antre nan vi prive m zanmi? Ou konn ti mawozo yo bay, yo rele Djòbi a?
An wi, oh. Non ou pa ka pa konnen l. Ou pa ka pa konnen. Ou wè kesyon sa yo m pat sipoze poze w yo. Anben Andepol ap manje lajan Dyorbi li fè konnen ke li se kouzen madanm misye. Yon sèl bagay map di w frè m, yo apèn sot bay misyon ti kòb la mwen m pa gen pwoblèm non lè yo bal ti kòb yo si ti ou jere m pap pale non. Li fèk sot banm 1000 pèso la nan kòb la yo sot ba li a la. Sèl sa map di w frè m. Men kouman Ale bat pou jwenn kob paw. Men bay misyon konsèy. Men kouman w fè konn sa baz. Kouman w fè konn sa baz.
Kijan m fè konn sa. Baz gen kesyon pa poze. Ki kote w wè misye menn ki kote w wè misye.
Wap moute ti mòn nan. Wè andre pòl pa bon vre.
Wap moute ti mòn nan. Kon fin moute ti mòn nan wè restoran yo ki pa dèyè isit kòf nou kite pi kapòy la anlè a. Wap fè sou la men goch.

Ah monchè. Pa fè m sa monchè.
Bon baz ou wè jan ti figi m fennen la ou wè m jan m di w baz. Bon kòman ou pa konnen baz m gon grangou la 50 pa 30 menn m di w menn m pa ka sipòte menn m pa gon kout nan pòch mwen la non menn m pa gon kout non menn. Anvan wè m anvan wè m fè yon dosye anvan wè m fè yon m chache yon enfòmasyon pou m pote ba ou frè m. Se sa m ap travay.

Lavi ti poutay nan sendomeng pa fasil non papa. Sa map fè a la, m ka pran kout poud, m ka pran bal mawon, m ka pran yo ka fout mwen gwo pye yo ka asasine m. Ou konprann? Sa w wè map fè a la pat bon. Sa vle di m anben anben sa yo di a ye vre. Anben mwen menm mwen menm m pap fè kòb antèman m vre. Gad yon trete. Sa m fè a m riske vi m wi frè m. Pou m pote enfòmasyon sa ba ou la. M riske vi m wi frè m. M pase anba lapli, gwo van.

Gade ale l. Gad bounda l. Pwopte. Kounya la, wap wè sèl 50 goud la li gen nan pòch li yo. E ayisyen l ye. Ou gen pou wè tou, li gen lòt kòb nan pòch li pap bay. Tan yo kou yo rèd. Ann mare l sou. Kounya wap wè ti kòb li gen nan li pral fè nan men an depo l la, la e pou l bay fanm. Antouka. Kann goud la klere. A fenk sot nan bank wi.
Se Depi apre bagay yo fin pase a M pa janm wè Jayson M pa janm wè misye E li la l ap kraze telefòn mwen Li la l ap rele m M pa konn sa pou l fè m On nèg m pa ka zanmi w on bagay fin pase

Bagay yo pa fèt konsa menn. Humm. Sak pase?
Ou konnen apre nou te fin rankontre avèk patnè anba a. Bagay la te pase ou konnen lè nèg la te fin. Ah ti mawozo rele Djòbi an? Wi, lè misye te fin rankontre ansanm avè nou. Non sa. Jisatan misye te di nou sa pou nou te woule tete l la. Sa te vin pase, sa te rete brèf epi nou te kouri anyen pat pase ankò. Anyen pat pase ankò? Non. Sa te rete brèf. M konnen w. M konnen w. Sak pase? Banm di w yon bagay.
Ou konnen. Mwen m konnen konnen kou m paka pa konn bagay yo monchè. Sak pase? Sa yo. Ba ou konnen apre sa ti dam nan te vini li te pote yon kòb ba ou. Ah monchè ki ba.
Ou sere kòb la ou pa ou sere bras la ou pa janm jere anyen nan bras la. Ah monchè ba yo pa. Ki bagay wap pale la menm? Map rele w nan telefòn se sak fè w pat pran telefòn nan. Se sak fè w pat pran l. M konnen nou. Nèg nèg nèg nèg nèg platon santral sa yo m konnen.